Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye non pam se Moyè m son jèn fotograf jodi an m vin avèk yon nouvo videyo pou nou kote ke m pral montre nou de teknik ke m anplwaye lè map achte telefòn konsa tou map patajel avè nou ou menm ki poko achte telefòn ou menm ki son jèn antreprenè ki pral achte telefòn m panse ke videyo sa ap ede w ou menm ki fenk ap gad videyo an ou ka kite yon kòmantè lè w fin gad videyo a si w enterese avèl ou ka abone avè nou tou. pou lòt moun ka wè tou. So antouka nap diw mèsi paske ou toujou dèyè ekran an pou wap swiv nou ki pral wè kèk teknik ke mwen anplwaye lè map achte telefòn. So antouka nap pran ti poz nap tounen. Mèsi paske ou rete wap gade videyo sa a, kote ke map di ou sonje abone, sonje like, sonje comment. Se sa yo kap ede kominote nou an grandi, ou menm ki pran tan w pou pran san w jodi an pou gade nouvo videyo nou an ki baze sou kòman pou achte telefòn lè wap achte l. Selon mwen menm lè m ap achte telefòn mwen, m ap pran estrateji yo sou mwen menm, m pa janm achte telefòn chè. Paske m toujou ap siveye dil sou Amazon, sou ebay, avèk defwa kèk founisè bò lakay mwen ki vann telefòn, m toujou ap tcheke yo m di ki telefòn nou genyen la ki a bon mache. Paske founisè yo, yo toujou gen telefòn y ap lage. Paske lè kliyantèl yo kòmanse bese oubyen kòmsi ke Lè telefòn nan fè twòp tan nan men yo, li pa, li pa, li pa, li pa vann, yo sèlman tcheke, yo sèlman mete yo an vant, ou menm ki bezwen l, ou gade avantaj, ou gade kapasite batri an, ou gade ekran an, ou gade fòm telefòn nan. Lè konsa, ou plis gon, gon konfyans lè w ap achte l. Kòmsi ke, m konseye w lè w ap achte telefòn, swa w achte l sou Amazon oubyen Ebay, oubyen w achte l nan men founisè ke w konnen. Ou pa achte, ou pa annik monte sou entènèt lan ke w sòti kon moun sou, sou market lan, Epi ou achte telefòn. Lè konsa ke ou pa konn kote moun nan stab, ou pa konn e ki bò li, ou pa konn kòm si ke, ou pa konn ki jan kliyantèl li an reponn paske moun yo pa janm fè kòmantè anba kòm si ke telefòn yo lè y ap vann yo sou makètples. Yon egzanp konsa. Paske lè ou monte sou makètples, ou plis wè moun nan ap vann pwodui ke yo kite yon kòmantè. Paske m remake ke majorite Ayisyen pa renmen kite kòmantè anba yon magazen ke yo achte yon pwodui ladan l. Yo plis kòm si ke satisfè de tèt yo, yo ekri moun nan prive. Fè yon sèl di moun nan mèsi paske pwodwi la bon men al sou entènèt lan epi make yon kòmantè anba magazen sa li vrèman li vrèman difisil so konsèy mwen pou nou lè wap achte telefòn si wap antre egzanp 3000 dola oubyen 20000 goud nan yon mwa ou pa sipoze achte yon telefòn ki nan 25 30 40 45 mil goud 45 mil goud nan yon mwa paske lè wap achte yon telefòn konsa li vin koz antrepriz ou a gen pwoblèm sak fèm di li gen pwoblèm Ann pran egzanp ke ou achte yon telefòn ki koute ou 50 mil goud, 10 mil dola. Ou achte yon telefòn ki koute ou 50 mil goud, lè w analize ekran telefòn nan, li ka koute ou, egzanp, 30 mil goud, 35 mil goud. Ou byen, paske lè m pran egzanp iPhone 10 lan, li koute 500 ou byen 600 dola ameriken, lè w pa achte l nan dil. Ekran telefòn sa an Ayiti m kwè l ka vann 150 dola. Egzanp m ap ba ou ke lè w achte telefòn konsa ou met biznis ou an retard. Paske si telefòn sa ba w yon pwoblèm okou de lajounen ou p ap ka fè anyen avè l sou pa paske biznis ou gentan pa reponn avè l ou achte yon telefòn ki depase. So konsèy mwen pou nou lè w ap achte yon telefòn. Ou gade pri batri an, ou gade pri ekran an, ou gade pri chargeur la. Lè konsa nenpòt pwoblèm li ba ou okou de la jounen wal nan magazen ou chanje l. Ou achte yon screen tou ki ap bon pou telefòn nan, ou depanse nan yon screen orijinal. Paske lè konsa ou konnen ke si telefòn nan tonbe, li ap annik. Bon yon ti pwoblèm, kote ke touch ou ap toujou nòmal, ou sèlman gen pou chanje screen nan. Paske li gentan gon ti, li gentan fon ti kraze, lè konsa ou plis bay kliyantèl ou sèvis a tan. M pa konseye w lè w ap achte telefòn, pou achte telefòn ki depase revni w. Lè konsa ou satisfè tèt ou se vre, men si w antreprenè, ou gentan konnen ke nan 6 a 7 mwa, ou ka gon pwoblèm nan telefòn ou ke kliyantèl ou pral pran frap. Paske lè moun nan ekri w, li pa jwenn ou, l ale kon lòt moun, ou gentan pèdi yon grenn moun. E grenn moun sa li menm, si lòt moun sa li ba l bon sèvis, A 90 pousan nap gen plis chans se ke lòt moun nan ou menm kavan. Paske lè moun nan konnen ke li te ekri w pou yon bagay ke li pat ka jwenn, li te ka jwenn nan men w, epi pa kont ou fè al jwenn li nan men yon lòt moun. Lè konsa, ou pran frap. So, toujou, toujou lè nap achte yon materyèl elektwonik, achte l nan avantaj nou. Pa achte l kòmsi ke jis pou nou fè tèt nou plezi. Tout tan nap fè tèt nou plezi. Nou pap janm ka avanse jan n ta sipoze avanse an. Tankou mwen menm, m achte iPhone sa nan dil a 150 dola, m ta achte l a 150 dola ameriken, pa kont, ekran telefòn sa ap koute m 750 dola oubyen 800 dola ayisyen. Batri an ka koute m 300 dola oubyen 350 dola ayisyen. Sa vle di ke mwen toujou fè yon fason ke telefòn mwen pa depase pri revni m pandan ane, pandan mwa a. Paske mwen menm ke m ka rantre plis ke 200 oubyen 300 dola nan mwa a, Telefòn mwen pa sipoze depase pri sa. Lè konsa, ou satisfè tèt ou, ou satisfè kliyantèl ou. Paske kliyan an sipoze mèt antrepriz la a nenpòt moman paske se yo menm ki ba w kòb. Paske lè w gen yon pwodui pou w vann, si yo pa achte l, w pap janm fè kòb. Sa vle di ke pa satisfè tèt ou avan ou satisfè kliyan an. So, jodi an m vin avèk videyo sa pou nou, m panse ke l ap satisfè nou. Ou menm ki gen pou achte telefòn, ou menm ki pou achte aparèy elektwonik ou gen pou vann, toujou analize yo. Lè konsa lap vrèman bon pou ou paske ou eseyel ou konnenl epi ou ka menm konseye yon lòt moun tou kap achte telefòn ki se yon antreprenè pa ou di ah men kijan m achte telefòn mwen menm lèm achte telefòn m achtel nan pri sa pri sa pri sa lè konsa men tout avantaj li gen men tout enkonvenyan tankou mwen menm ke kamera kap filmem nan ki se yon Canon 6D senp Lè m t achte kamyon a sa nan dil sou Amazon, m monte sou Amazon, m wè l a 700 dola ameriken, m di oh, fò m achte kamyon a sa. M te tou gen kòb lan la, m tou achte l. E menm kamyon a sa, menm sit sa, ap vann kamyon a sa kounye a 1700 dola. Sa vle di ke toujou siveye dil kote ke ou gen yon konfyans nan antrepriz sa yo. Tankou mwen menm konseye nou nan ap achte, plis achte sou Amazon paske la m achte. avèk kèk founisè ke m genyen bò lakay mwen ki vann materyèl ke m bezwen. Paske moun sa yo, chak jou m wè yo, e nenpòt moman tou m ka al nan antrepriz yo a, m di ke m pa satisfè de tèl pwodui, èske ou ka chanje l pou mwen? Sa vle di ke nou menm lè n ap achte, pa achte san ke nou pa konn founisè a byen. Paske si founisè a nou pa konnen l, n ap toujou pran pwoblèm avèk lè moun nan nou ekri l, l ap ban nou vlè, lè n al kote l nou pa ka jwenn li, lè konsa e nou k ap fè bak. So, mèsi anpil. Paske ou te gade video sa jodi an, kote ke m moutre w 2 strateji ke m itilize, ke m pataje avè w, lè w ap achte telefòn. Antouka, mèsi, a la pwochèn pou yon lòt video. Ou menm ki poko abone, m konseye w fè l, ou menm ki poko like, m konseye w fè l pandan w ap gad video a si w te bliye. So nou gen lòt video sou chèn nou, ka toujou. Klike sou mo Airtel 553 a epi w ap wè ou menm ki bezwen sibvensyon Instagram. Nan deskripsyon w ap wè lyen nou. Ou menm tou ki ta renmen wè de kisa m pale nan videyo an, ou ka li deskripsyon an tou avan w gad videyo an. Antouka mèsi, alapwochèn pou yon pwochèn videyo. Peace.